Gen bagay, gen bagay, gen bagay. Mwen se yon chèf, mwen vini la pou nou fè manje ansanm, anpil manje sitou manje ayisyen, manje lakay, kèlkeswa nasyonalite w nou pral fè manje. So guys, depi nou tande cho sa rantre lakay nou, get ready to chill. With Gina, And Regine.
Chow chow. Atis ke nou genyen jodi a, ki se yon atis ki se pas de prezantasyon. Nou te jwenn li nan kadans Papach, kèlke gig avèk Zen, Alan Cavé. E pli ta, aprè son depart d'Haiti, on l'a retrouvé aux côtés de. Carlo Vieux, Michael ki fòme Carimi. Nou vin jwenn li kounye a nan aux côtés de Ti Claude, El Chapo. N ap pale nou byen sur de Richard Cavé, un nom qui se passe de présentation comme je l'ai dit. Richard, nou nan kay la! Bienvenue lakay ou, nan Chilling with Regina. Bon, m ap remèsye ou e se yon plezi pou mwen pou m la a e m ka di ke e. Se pa tout tan pandan nou nan toune pou n gen chans pou n chita ap fè entèvyou men e ti tan ke n kapab fè a e nou pral manje apre pa vre? Se sur. M wè manje a enterese w davans e.
Non men fòk m di li e un plaisir kan menm. Richard, Carimi se yon djaz ki te fè anpil siksè. Tout kote nou pase, men lè nou te fèk parèt, moun te byen akeyi djaz la. Ki jan eksperyans sa a vin fòje w antanke mizisyen? Monchè, anpil anpil nan fwa ke w ap viv de eksperyans, m panse ke se gen de lè se lè l kanpe ke w vin konprann li. E tout lè ke Carimi te popilè, ki t ap mache, e m panse ke nou te trè jèn pou nou te apresye oubyen pou nou te konprann sa k t ap fèt lan. E. nou te trè mature kan menm, nou te konn ki kote nou te vle ale, men m pa kwè ke nou te ka, nou te konn kouman pou nou te apresye l. E dayè, m toujou di sa, m di ke petèt ke m pa tap janm apresye l si Carimi pat kanpe. Ok? E so, m ka di w ke o fè a mezi ke nou tap travay lan biznis lan, nou te toujou ap travay san rete. men nou pa t janm pran tan pou nou vreman te apresye. Lè yon moun toujou di w, fon fon ti lebak, dayè, jis jodi a, yo di m ke m pa janm pran tan m pou m chita m apresye. So, Carimi se te, se te premye bebe a. E m panse ke lè w ap nan pwosesis pou fè bebe a ou tèlman ap travay ou pa rann ou kont vreman de sa w genyen nan men w. E m pa t janm wè l jiskapre. Youn nan bagay ki te toujou etone m, se konnen ke ou te patisipe nan King Passy, nan kanaval. Kòman, anpil moun pa t konn sa jiskaske pa gen lontan m tande ke ou di sa Richard. Enben, King Passy an se te vreman. Yon epòk ou ke m t ap, alò fò m di w ke m pa t ka fè mizik e alèz paske m te m te lekòl an menm tan e m ka di ke papa m pa t vle ke m antre nan mizik la a san pou san paske se klè ke e yo toujou bay atis yo yon non pou di ke bon mizik ayisyèn pa gen lajan, pa gen bagay w ap toujou w ap gen pwoblèm so e King Passy se nan kache ke m vin m an travay ak King Passy dayò e. Papa m vin dekouvri ke m travay sou King Passy, sou kanaval King Passy, se apre ke kanaval la soti, apre mwen touche lajan nan men King Passy, se konsa ke papa m vin find out paske m te gen yon lajan nan men m, m pa t ka depoze l labank, so fò m te rele yon moun pou depoze lajan, m te rele manman m, manman m menm rele papa m pou l di bon, fò n rele, fò n veye ti gason sa, genlè l nan dwòg paske men kantite lajan nan men l, epi se apre sa m oblije avwe ke m te nan King Passy. So, King Passy se te.

Nou kontinye n fè pwojè menm album King Passy a dezyèm album King Passy a so yon trè bèl eksperyans ki vin nan paske se t yon lòt stil men ki vin ki vin lè yo di w it shapes you and li te ban m yon lòt ouvèti despri e m vreman te renmen l. 2020 tout moun vin aprann reyajuste vi yo Nou vin viv yon nouvèl è ki se konfinman Kòman ou menm antanke pèsòn e atis viv moman sa? Li trè difisil pou nou paske tankou ou 2 atis w ap vwayaje chak wikenn ou deplase chak wikenn ou son Ou se de moun ki rankontre plizyè moun, e sa vle di ou toujou ap pale a moun, ou toujou, lè w kounye a pou w fèmen tèt ou lakay ou, se te yon lòt mòd de vi. E li te pran tan pou mwen menm, men sa m ka di w ki enpòtan se ke fò w toujou keep yourself busy, always, ou konprann? Ou make sure ke pa egzanp si se egzèsis w ap fè, gen anpil moun ki chwazi se manje yo manje plis pandan konfinman an. Gen moun ki chwazi, gen moun ki chwazi e fè spò pandan konfinman an. Evidamman, pandan pa gen gym nan, li pi difisil. Men, e nou fè menm jan ak tan lontan an, nou fè gym lakay nou. So, e m te gen avantaj lan tou ke lakay mwen, nou gen, m gen studio m lakay mwen. E nou te ka, mwen menm ak Ti Claude, nou t ap travay, lè n t ap travay. Paske m di w, fò premye de, de mwa yo, Tout nèg pèdi yo pa konn sa wap fè vreman. Sa vle di yo pa konn si pou kontinye travay mizik, si pou kontinye vreman avèk lavi, paske lavi an jeneral chanje, ou konprann? So, e li te pran yon tan pou ajiste nou, men nou vin travay anpil nan stidyo, men an menm tan tou, e, e nou fè lòt ajisteman kote ke nou viv, nou pran tan pou nou viv, apresye lavi a tou, paske gen de bagay fò ou fon ti ralanti pou vreman apresye. e lavi a. E m panse ke kowona a, li gen pozitif, li gen negatif. E pozitif la, li montre moun tou kòman pou viv a moun. Gen anpil moun, gen anpil divòs ki fèt tou wi pandan kowona a. Paske, ou konprann, lè w nan kay la, e yon moun avèk madanm li 24 sou 24, gen de kote ou bezwen espas ou. Men an menm tan tou, e antanke mizisyen, gen de bagay ke ou pa t apresye. Ou pa t la pou viv yo pandan w fè ennan. e ou te ka viv yo e so kowona pat twò mal pou mwen m ka di w pèsonèlman. Gen de moun pandan kowona ki vin devlope on hobby eske ou menm ou devlope youn pandan kowona?
Pa vreman on hobby paske m son moun ki toujou ap travay e nou renmen travay nan studio bon se vre ke m son nèg ki renmen ti stock market mwen anpil. So pandan pandemi an m te vreman kontinye e m kontinye fè bagay ke m pat fè e pandan ke m pat gen tan pou m te fè yo. So se klè avèk kowona ke li pèmèt mwen e tchwe ti stok mwen m te ka vreman travay lòt bagay. Kowona tou mennen nouvèl ère de live shows. Yeah. nou te jwenn kay ki te ban nou yon live show. Eske se te yon bagay ki te finansyèman peze sou djaz la? E, m ka di w ke wi, li difisil, paske pou w fè yon live konsa, ou vreman depanse lajan. Men, e, choz dwòl, nou pa t pèdi lajan paske nou te vreman gen ase sponsò ki te pèmèt nou rantabilize l. E, nou pa fè. gwo benefis ditou, prèske pa, men omwen te gen vizibilite sa a, li te ede nou epi li te fè ke moun konnen ke nou toujou egziste. Paske ke w vle ke w pa vle l, apre yon tan moun bliye w vit. So, li te ede nou, vizibilite a te fèt e m ka di w jiskaprezan se te youn nan bagay ke m te fè ki te pozitif.

Men pou le moman pa genyen. E m panse ke Meli toujou remèsye m paske e gen yon moun ki pa, sa pa souvan Meli toujou di ke e nou ba l platfòm nan. E Meli se premye fwa l te chante avè m, se te Sobiz, li te vini, li te monte sou yon stage, li te chante Kansè avè m. E moun yo te byen reyaji. E la nou mete l ankò nan yon videyo kote ke l chante avèk nou. E m panse ke mizisyen ke m gen avèk mwen yo se de mizisyen ki trè open, ki pèmèt, ki dakò. pou yon moun kouvri zèl li jan yo di a e so I never say no never say never e but pa pou le moman pou album sa. Se la nouvèl mòd o kote de sou sou sou chak nan chak dyaz ou jwenn de medam kap fè kè eske gen Richard gen ap pral swiv tandans sa? Alò Paris Charbon non, kay. M pap di non, e poukwa pa, e nou ka fè l. E li pi difisil vreman lè w ap vwayaje monte desann pou gen yon moun avè w e k ap travay, k ap fè kè. Men se vre ke kounye an li fè l yon jan pi fasil kote ke moun yo ka lan.

son travay ki fèt kolektif paske e pa egzanp melodi e ki fèt dabadadabababa sa se ti klod ou konprann apre sa mika tou jwenn yon pakèt menm melodi e pawòl tou so chak moun te vini avèk pati pa yo ki te fè siksè malad la so m pa ka kanpe m di ke siksè malad la se mwen menm sèlman e se vre ke m te gen kè sa a.

Ke w vle l ke w pa vle l monn nan gen, w ap toujou ap evolye. M te fè mizik avèk Tina, m vin fè mizik avèk Rutshelle e petèt ke m pral fè mizik avèk yon lòt moun sou albòm nan ki pral vin nan e So m toujou renmen m ap dekouvri lòt talan, m toujou renmen men sa pa vle di ke m p ap janm monte sou yon stij avèk Rutshelle. M pa panse ke sa se yon, sa se yon non men e kounye an pou albòm nan k pral fèt la la a, m panse ke nou gen chans pou n dekouvri yon lòt moun. Alò, m pa t ko gen kesyon, m pa t ko ta pral poze w kesyon sa, men deja ou di m, ou gentan di m ke gon albòm k ap fèt. Ki lè fanatik yo kapab jwenn e espere lasòti de cet album? Sun, sun, sun, m poko vle bay yon dat, paske ke w vle ke w pa vle, se ke jan peyi a poko ouvri, e chak fwa ke nou vle ale a san pou san, gon ti ralanti k fè nou. Bon, evidaman gon kote k rive n ap oblije lage kanmenm, men nou pa prese kòmsi m ta di w pou m di. Fò m soti egzakteman tèl dat. So, n ap eseye fè le plis ke posib e n ap travay. Lè n panse ke nou pare, n ap soti. Konbyen mizik ou panse k ap gen sou albòm nan? M pa vle vreman depase douz, trèz mizik. M pa vle. M panse ke se pa menm nesesè. E si m te ka gen dis mizik, m ta pi kontan. E an menm tan, si nou ka fè 12 zan l t ap bon tou. Yon kolaborasyon oubyen plizyè featuring?
Ou pa ka pa fè yon album kounye lan tankou jodi a pou pa gen featuring. Ou pa ka pa fè yon album e paske sa pèmèt ou gen lòt makèt. Pa egzanp, ou chak atis gen fanatik pa yo, lè w fè e lè w fè inyon li fè yon pakèt bagay e Rutshelle vin fè mizik la avèk Kay. E m panse ke Rutshelle se pa yon moun ki janm te eksploze vreman Matinik, Gwadloup, li vin gen ouvèti sa. So, chak moun gen kote pa yo, lè w fè yon featuring, gen de petèt fanatik Rutshelle ki pa t janm vreman ap tande m, ki open to mwen menm, e jodi a ke m antre lakay yo. So, li toujou bon pou fè featuring.

Sak vin pase men si w pa gade videyo a, si w gade l a zye w sèlman, ou gen enpresyon ou pap konprann li. Men youn nan mo kle tou apaw de pwodiksyon videyo a e chante a ki retni atansyon tout moun, se El Chapo. Kote ke w ap rele El Chapo. Ban nou ti istorik de mizik sa.
Monchè, se alò lè w vin antre lan kote n ap di kriminèl e. Epi alò alò se se se anjwe pou m vin gade mo sa a El Chapo a e se ke yon nèg tèlman ap fè yon solo ki move pou di you bad ou se yon kriminèl ou konprann so se konsa chèche yon yon non ki te kriminèl epi lè w gade El Chapo misye fon ti jan vle El Chapo vre wi misye fon ti jan e so m te bay misye non an epi nou rete m panse ke e lè yon nèg ki gen dwèt file Son kriminel so it is ok. Carimi reunion eske son reunion vreman nou panse jan pa egzanp l'europe ye la kounye an ke nou panse ki fezab toujou pou ane sa. Ke w vle l ke w pa vle l li sanble yon bagay ki pral oblije ap repòte paske ke w vle l ke w pa vle l la frans pa ouvri a san pou san Yo pral ouvri l, pa egzanp, kounye an, e gen de konsè ke Maitre Gims ap fè, yo oblije voye l an 2022. E gen de konsè ke e ki sot fèt la, yo pa mete plis, yo pa pèmèt plis ke 4,000 moun. E kou vle l kou pa vle l, li pa rantab pou gen yon konsè Carimi a 4,000 moun. Dayè, Zenith ke m te fè a, se ke nou te fè deja, se yon kote k pran 6,500 moun. So. Li pa fezab pou n gen sèlman 4,000 moun. Konsè ke n pral gen an Frans lan, li gen anpil chans pou n gen Way. What is next for Kay?
Next for Kay is having an album kote ke premyèman m ka di w ke album sa e yon nèg tankou e Ti Claude vreman open tèt li, misye fè anpil mizik sou album nan e de mizik ke Sa vle di ke sa k bon an se ke e m se yon moun ki toujou open tèt mwen pou m gen nouvo ide. E pa egzanp misye coach mwen nan mizik pou m chante, misye coach mwen kòman pou m chante. E m gen de mizik ke nou gen sou albòm nan ki vreman jèn, ki vreman up to date si w vle. N ap eseye fè yon albòm kote ki ka an menm tan. lokal men ki ka entènasyonal le plis ke posib. W ap toujou jwenn eleman ki fè nou menm, men se vreman yon albòm k ap vreman detache vreman de premye a. So, e hopefully e nou jwenn li, men m panse ke m renmen kote m ye a, m panse nou gen bèl ti sipriz. E n ap gen anpil videyo tou sou albòm nan? Fò n fè l e. Eske n ap lage mizik yo, premye mizik yo avèk videyo oubyen n ap bay mizik la k pral epi videyo apre? M pa vle fè sa ankò.
M pa vle fè sa ankò, m panse ke se yon erè li ye. E lè yon moun wè yon videyo epi l ap tande w k ap chante li, m panse ke videyo a vreman vann mizik lan le plis ke posib. Menm jan tou videyo e mizik lan ka vann videyo a tou. So, se lè de. E la m panse ke nou pral soti. Album nan ak tout video ak tout mizik ki pou soti yo youn dèyè lòt. Kòman kolaborasyon andedan kay ye? M deja wè ke gen yon konplisite ant ou menm avèk Ti Klod e ou ba l respè anpil. Eske se menm dinamism lan ki gen ant ou menm avèk lòt mizisyen? Alò m toujou di sa, djaz mwen se yon djaz ki konn goumen. Sa vle di ke lè nou sou stage lan. Tout moun bliye tout bagay e m gen konplisite. Se sur ke menm si Claude ap gen, ap antann li trè byen avèk 2 e yon mizisyen nan kay plis ke yon lòt, men once once we on stage e m panse son jazz ki have fun, ou wè l nan figi nou e son jazz ki garanti plezi. Ou vin ladan l pa gen pa pran plezi. Menm se pa kòm si n ap fè djòlè but son garanti ke se nan festival, ke se nan bal ou vin nan kay ou pran plezi w. Youn nan
bagay m vin, nou vin reyalize, piblik lan petèt vin pran plezi a sa, se yon bagay ke w vin devlope. Ou pap wè kay ap jwe pou pa gen koregrafi.
Se sa k vin enspire w paske nou pat konn jwe nou konsa nan Carimi. Men m pat janm de devan. M pat janm de devan. So, fòk. Wi men menm moun ki pa devan nan kay, Ou wè moun vin ap patisipe tout moun ap danse ou gen de danseur ko vin avek yo menm ti Claude ou wèl sou kibòd li lap vibe lap danse gitaris ou menm jan donk. Se anbyans lan nou di ke nou paka fè yon jazz kote gen moun ki bliye lè yon moun vin wè jazz lan ou pa konn ki sakrifis moun nan fè ou pa konn. lè l kite lakay li ki pwoblèm li gen a madanm li, ki pwoblèm li gen a mari l, poukisa l vin nan djaz la, li vin la pou l defoule l. Sa vle di ke lajan sa moun nan ba ou a, 20 dola sa li gen anpil siyifikasyon, 30 dola sa gen anpil siyifikasyon. So lè moun nan vin nan benn nan, li fò l jwenn plezi sa, fò l jwenn li. So se poutèt sa m ka di w ke benn nan when you come to it is just. Fun you have fun. Gon bagay ke yo reproche anpil jazz ayisyen. Alò m gon zanmi m la ki nan staff Chilling with Regina, li toujou ap di sa. Jazz la afiche pou samdi men se dimanch li kòmanse. Se ki siyifi bal lan sipoze fèt samdi men jazz lan kòmanse a inè di maten. Sa depan de jazz.
Nou gon pakèt pwoblèm tou. Ok e se pa lan Endistri sa sèlman. Li nan endistri jamayiken an, li nan endistri e, e, alò, tout karibeyen yo. E mwen menm mwen vwè l paske m al nan show lòt, lòt djaz yo tou. Ke se karibeyen, ke se tout show karibeyen an, ke se m ap, alò, si m ap di w ke se trinidadyen, ke se jamayiken, ke se e, e matiniken, gwadloupeyen, m al nan tout show sa yo. Nou gen yon tandans nou pa rive a lè. Nou pa janm rive a lè. Tankou yè, m vin nan yon klèb, yon klèb ki sipoze klèb la foul, men klèb la vin foul a dezè di maten. Men mwen menm mwen chita nan machin nan depi dizè edmi. M nan pakin nan m ap ret tann. So gen anpil moun ki pa konn sa. Mwen menm m gen yon disiplin ki ekstwòdinè. M pa, e pa kòmsi m ap vante tèt mwen. Gen de moun ke m konnen ki gen disiplin sa. Mwen menm, m la e m ka nan machin nan moun yo pa konn sa. M ap gade tout moun k ap vini. So gen anpil moun ki pa reyalize sa ke anpil fwa se klè wi atis la ka koumanse men lè atis la koumanse a dizè li pa gen pèsòn epi pou katrè di maten pou l sou stèj li toujou paske gen moun ki vin a dezè yo ekspèk ke w fini a katrè di maten so se sèl biznis tou ke yo ekspèk kon moun jwe 6 zè de tan, sa pa egziste nan okenn peyi du mond, on konsè jwe 2 zè de tan. M su ke tout telespektatè nou yo ap tann repons sa. A Caen sur Seine, vibe and kay. Bon, nou te sipoze fè l avan pandemik lan, epi pandemik la tonbe, e m panse ke nou tou le 2 fòn gen albòm pou pou sa fèt, e pou l ta fèt tou dayè fò l ta fèt avan Caribe Union. Paske depi fèk arive m yo se nou tou le 2 n sou stage yo l janti ou konprann li li pa so e fòn ta pouse reyinyon carimi an epi fè kare vibe la m panse ke lè n gen nou tou le 2 n gen album nap fè.
Nou wè gon sitou nan 2021 la gon pakèt eksplozyon videyo nouvo mizik bann ti jèn kap soti ki konsèy ou ta bay ti jèn sa yo kap parèt tèt yo nan HMI la? M toujou di sa tout kote m rive. Pa fè mizik pou lajan, pa fè mizik pou fame, pa fè mizik pou fi, pou fanm, bon alò map di, map di tout moun an jeneral, fè mizik paske ou renmen l avan e siksè a bwal son bagay, buzz se yon bagay ki dire yon tan, talan se yon bagay ki dire pandan lontan e se sa m esplike yon pakèt nèg kap fè mizik e. Premye Carimi lage m fè 6 mwa Carimi fèt Depi lè Carimi lage m fè 6 mwa a 7 mwa m pa janm touche Premye fwa m te touche se 26 me 2002 M sonje l paske se premye kòb mwen touche nan vi m But malgre ke Carimi t ap monte desann m t ap fè siksè m t ap peye tout bil mwen te gen Sa vle di m pa t fè l pou lajan M te fè l pou satisfaksyon pèsonèl M te fè l paske m renmen l So Gen anpil moun kap di wè monchè sa w ap di la e kiyès ki pral peye bil mwen wi gen de atis ke m konnen ki trè talantye ki ki pa ka peye bil yo vreman sa konn rive men lè w fè mizik avèk kè ak nanm ou siksè ke w pral gen apre a li san fwa plis so m toujou di tout moun sa enpòtan pa fè mizik pou bòz. Pa fè mizik pou fanm, pa fè mizik, fè mizik paske ou vreman gen satisfaksyon pèsonèl, paske ou renmen l. E tout moun k ap fè buzz yo la, kwè m si w vle, apre di, apre, apre di mwa, ui mwa, yo disparèt. Men moun ki gen talan, moun yo ki konn fè sa y ap fè a, lè w wè yon moun rete senkan, sizan, setan, se talan k fè l rete, se pa buzz. Eske w gen yon lòt bagay ot ke mizik ou fè pou, pou viv de li? M m s on nèg depi.
Lè kay mi te kòmanse, m te envesti anpil nan real estate. M te viv yon vi trè senp. M se yon nèg ki viv yon vi trè senp. M te fè ane m ap woule yon ti machin, men sa k te enpòtan pou mwen se te envesti nan real estate. E lè kay mi te kraze, m pa t, m te ka pa santi frap lan e finansyèman. M pa t santi frap lan finansyèman. Evidaman emosyonèlman w ap toujou santi l. Men m toujou di tout atis, tout moun k ap viv E pito viv yon vi senp, ou pran lajan ou fè yon bagay avè l. E m son moun, bon m te etidye finans. E m te konn sa m t ap fè ak stock market, m te envesti nan stock market anpil. So, e m pèmèt mwen apre real estate, apre finans, apre real estate, apre e mizik la, Gen stock market la, gen lòt bagay ke m renmen fè anpil. Richard, nou prèske, m gen 2 kesyon k rete pou ou la. Depi se pa kesyon chalè. Non, fè cho menm, ou konnen Florida li ye. Epi chèf la ap fè manje, donk ou konnen gen anpil chalè la. Non men sensèman, ou son père de famille, ou son musicien, ou son entrepreneur, nan tout job sa yo nèt, Si yo ta mande w chwazi youn ke w prefere, kiyès ou t ap pran? Yon père de famille, anfan, monnonk, matant, zanmi, pwomotè, whichever it is. Ki djòl ou t ap chwazi? Monchè, li trè difisil pou chwazi. W ap toujou vreman, w ap toujou vreman renmen kote pou père de famille, se klè. Men m pral di nou yon bagay, se ke. Sa map fè a se se li fè pati de vim e avanm tout bagay ke m vin ye nan lavi a kou vle l kou pa vle l mizik lan son bagay ki fè yon pati entegral nan vim se kòmsi m ta di w li sot nan sa pou pèmèt mwen gen tout bagay ke m genyen an kou vle l kou pa vle l eske si m te di kòmsi M ta pwal entrepreneur net, m tap gen lajan nan menm, m tap happy non m pa tap happy. E eske sim ta petèt ou ta di ou sim ta yon papa eske komsi san pa yon mizik m tap happy? Maybe men m panse ke mizik lan se te

Ou bgy anpil.
Premye bagay mwen e se ke m te antre Ayiti pou premye fwa lè n t ap sou fèt Carimi e tout moun t ap chante mizik. Sitou lè w ap fè yon mizik nan twalèt lakay ou, nan chanm ou epi ou wè you no 800 moun, 1000 moun ap chante. Sa se te premye a. E dezyèm bagay la se lè nou fè Bercy e avèk Carimi ke m te genyen ki te ekstwòdinè, ou gen 20 mil moun devan w, se te gwo bagay. E Lòt kote k pwal vin ekstwòdinè se ke m vin frontman epi m pwal monte sou yon stage avèk Kay epi kounye an n ap dirije yon crowd nan Zenith se te yon bagay ekstwòdinè pou mwen so e m viv 2 etap nan vi m ki vrèman ekstwòdinè so m pa bliye sa yo. Richard nou rive nan moman pou nou mete fen nan emisyon an e nou pa janm kite ou atis pase sou plato Chilling with Regina San nou pa poze l kesyon sa. Ou pa p egzan. M ap poze w li. M dakò. M bay pwoblèm.
Pataje avèk telespektatè Chilin Wi Frijidè, avèk fanatik kay, fanatik Richard Cavé, yon sekrè de ou ke ou pa janm di nan okenn emisyon. Kèt la pa sekrè a. Nou tout konn bon sa l pa sekrè. Banm on lot pa banm ket la. Pataje.
On sekrè on bann on bagay ke w pa janm di ou poko janm di pèsonn. Gate telespektatè nou yo.
Bon gon pakèt moun ki pa konn sa. M pa pral di ke son bagay ki son gwo bagay. Men gon pakèt moun ki pa konnen ke youn nan pasyon ke m genyen yo se ke mwen renmen fè manje. Gen anpil moun ki pa konn sa. E m son moun ki ki degouye m trè byen. Se pa kòmsi menm jan pasyon ke m fè m mete nan mizik lan, m degaje m trè byen nan manje an. So, m pa pral di m se yon super cook but m degaje m trè byen ladan. M pral poze w lòt kesyon. Wè, ou se premye atis m ap fè sa. Ann di ke w ap gate. Men, m te panse, m te panse li te youn. Non, non, non. Sa se son sekrè kounye a. La a kounye a, transpire a kòmanse la. M pran sekrè w la, m ap, m ap, m ap. Men ou menm n ap fon senaryo, ou vle fon moun nan antouraj ou plezi. Ki manje w ap fè pou li? Alò ou di m se ou se yon kouk. Bon, mwen menm m pral di w yon bagay ki pi anraje. M pral di w yon bagay ki pi anraje, se ke m pa oblije, manje ke m fè yo, se pa vreman manje tradisyonèl ayisyen. Sa n fè ryen. Ok.
E m panse ke yon bagay ke Ti Klod renmen ke m te fè, m pa sonje si, wi. M gen yon skirt steak ke m fè.

Alright ami telespektatè pran nòt nan Chilling with Regina byento Kaï nan kay la avèk Richard Cavé ki pral montre chèf Ree kijan l fè Mango Chicken No problem Ason randevou wi make sa Richard nou pa ka di w mèsi Thank you Mèsi anpil paske ou pase nan show a e

Swiv nou, abone, pataje. Sa w panse Richard? Enben e m pat konnen l kounya sa vle di menm menm pate kode m pwal aprann fè m pat konn fè l so e nap swiv nou.
Bon kounya lady DG gade pou wè. Pati yo pare bon te kote tout ap ou te gon evite
oh m manke bliye tèt mwen a pate kòde a ann rele Richard vin goute vin fon ti manje avèk m pa gen pwoblèm non bon m byen kontan Richard vin non vini Richard vini m byen kontan m byen kontan vini paske m vrèman grangou alò son plezi pate yo pou ou tout pate yo pou ou non youn pou mwen.

So m pral sprinkle on ti pikliz sou pate a pou richor. Ooh bel. Donk n ap manje l konsa. Alò m pa konn si nou esplike moun yo, mwen menm m pa janm fò nan fè pikliz ok m fè manje tou wi. Ooh enben gon jou fò tounen la pou vin fè manje. M te panse bon m gen yon bon maestro ki tap rakonte egzakteman. Koman nèg la fè manje ou konprann li pa janm di sa paske fòm diw ke nou te fè lè nou tap fè album kay la nou fè omwen 3 mwa se mwen ki tap fè manje pou nèg yo ou wè lè ti Claude te vin sexy a El Chapo ou konprann se Richard ki te fèl sexy Richard ki te fè manje pou li. Bon kontinye bal manje. So kounye an, m kontinye fè men gon bagay ki map di ke lè ou fè pikliz lan, eske nòmalman se tranpe nou kitel tranpe nan piman an oubyen kòman pwosès la ye? Lè w fè pikliz lan, ou rache tout bagay yo ansanm sa w vle met ladann lan, men menn engredyan an se chou, yo mete shredded kawòt ladann, kawòt rache, si w vle met zonyon a piman dous ou met ladann, apresa w fon vinegrèt vide sou li. Lòt jou m te wè yon chèf ki t ap fè yon bagay sou Haitian Heritage Month, kote l te bouyi li vide l ladan l, sa se yon pikòl li fè, sa yo rele an anglè a, men ou menm w ap fè vinegrèt ladan l ou vide l sou li epi l repoze li kuit chou a li menm ou pa bouyi l ou konprann? Donk se vinegrèt la ki kout chou a epi kilè w mete piman an? Pa met dlo ladan l non tout bagay yo met ansanm ou ka dwa mete l nan vinegrèt la pou w ka balanse piman an paske gen ki. Sou se asid la se kankou se kankou w ap fè yon seviche? Wi kòrèk.
Ah ou konn fè manje, enben banm manje sa pou mwen.
Oh ah non sa pa pou.
Nap esplike sa vle di se kankou fon seviche li kouk li e pandan konbyen tan. Sou nou te pale de sa deja. Li dure pik li dure se pou bagay ki pa janm gate fasil e yon bagay manmanm te toujou di tou lè lè gon bokal pikiz pa mete kiyè sal ladann grès ladann paske lap gate lap deranjel donk toujou fèl avèk yon kiyè pwòp ou metel ladann pikiz ka fè nenpòt konbyen mwa nan frijidè plizyè mwa nan frijidè li pap gate. Wi, dayè nou konn wè yo vann bokal pikliz, yo fèmen yo, se nan bokal yo vann yo, ou ka dire pandan lontan, so m konn sa men sa m fèk aprann nan jodi an, se ke pou mwen se te piman se apre ou mete l, so kounye a jodi a m konnen piman an tout melanje. Non, m pa mete l apre, m gen dwa melanje l nan chou a oubyen mwen menm mwen mete l nan vinegrèt la pou m ka byen balanse piman an pou m goute l avan m wè si l twò pike

M gen presyon yo kontan. Gen moun ki dèyè kamera an ki pa renmen manje, ki pa gen chans pou manje. N ap manje pou yo.
N ap manje pou yo.
N ap byen manje pou yo. A la sante dè telespektatè e a la nôt. N ap trinke pate. N ap trinke pate.
E pou moun tout moun ki pa la yo e nou tris nou konprann nou e gon lè nap gon chwa pou nou di kisa nap di e fò nou swiv youtube la pa bliye. O fò nou sonje abone enskri nou sou youtube chanèl nou klike sou ti klòs notification nan pou lè nou genyen show nou yo pou nou konnen lè show yo kòmanse.

But mèsi kanmèm paske ou fè yo banm pase pam nan pou mete euh chilling with Regina se lakay ou e vin fè manje avèk chèf la pataje tou pou nou e nou di w mèsi anpil mèsi Kay mèsi Richard mèsi sitou a El Chapo ti Claude
ki mennen w la pou make sure ke ou la donk kite yon pati pou mwen tanpri pou El Chapo paske m vle make sure ke

Ami telespektatè se la fen de emisyon nou di w mèsi paske w te branche, mèsi paske w tap swiv e pa bliye moto a pataje, abone, abone, klike sou ti klòch notifikasyon an donk pa bliye wap jwenn nou sou youtube, instagram, facebook,
twitter, tiktok tout kote tout platfòm tout social network yo nap jwenn Chillingwithregina.